Hello hello hello mes amours Koman nou ye Koman nou pase jou yo Mwen swete ke avèk Jezi Jou yo komanse trè trè byen E la fini trè byen pou nou men Toujou mete Bondye an premye Pou Bondye kapab toujou gide nou Proteje nou nan tout sitiyasyon Nan tout sa nou gen pou nou antreprann Nan semèn nan Se zanmi Roma ki parèt devan kamera sa nan yon lòt videyo ankò. Mwen vle fè nou konnen ke m renmen nou anpil e m vrèman remèsye nou chak ki pran tan, ki pataje videyo m, ki kòmante, ki banm yon like. You know, sa vrèman vrèman vrèman enpòtan pou mwen menm. Toujou kontinye fè sa, toujou kontinye pataje videyo yo, like, kite yon kòmantè pou mwen menm tanpri, sa vrèman, sa vrèman fèm byen, mwen renmen nou anpil, e m kwè ke nou renmen m e nap fè sa pou mwen. Mwen vrèman dezole avèk anpil zanmi ki te ap rete tann videyo sa ap pase. M te gen yon ti pwoblèm paske tout bagay mwen preske fè se nan telefòn mwen. M te gen yon moman d'adorasyon m te vle pataje avè nou men se kole m te kole yo ansanm paske videyo yo pa t fèt ansanm. Pou yon rezon pou yon lòt, telefòn mwen ta ban mwen ti pwoblèm ke sa pa ta rive poste. Byen si sa ba si Dye ve, m ap poste pou nou menm. Pa enkyete nou, m ap poste pou nou menm. Mwen dezole. efò ki depann de mwen menm pou m kapab toujou mete souri sou lèv nou e ban nou yon konsèy you no petèt yon lòt ka nan yon sitiyasyon ki ta anvi tande sa m ap di an mwen vrèman vrèman vrèman remèsye nou kontinye toujou pataje kontinye toujou like kòmante even yon bagay nou ta vle m pote pou nou toujou kontinye di mwen di m sa k nan panse nou sa nou ta vle m fè plis de bon so map toujou listen map tande nou skize map tande nou epi poum kapab pote bagay kap satisfè nou ka fè nou byen e si nou ta renmen tou konnen kèk bagay de Irma so m gen yon poz poum poste poum kapab mande nou tout kisa nou ta renmen konnen de mwen paske m gen 360 konbyen moun kap swiv mwen kounye a ki vreman pa konnen mwen ki vreman pa konnen bon nonm. ki vreman ta renmen konnen kelke bagay de mwen pa ezite pran tanw kite yon komantè di mwen kisa w ta renmen konnen de yom epi mwen pale avew mwen trè trè trè open m pa gen pwoblèm ou se fanatik mwen ou toujou like ou toujou komante ou toujou pran tanw pou gade video m men poukwa pa pou si w ta anvi konnen yon bagay de mwen men pou m pa ta diw yeah. Ok timoun m gen yon sijasyon ya mwen vle debat ki pa two long ki se jis se tankou yon kesyon map poze avek nou tout ke nou menm map tann repons nou e nap dim kisa ke nou panse de li menm se yon bagay ki ki se tankou yon vre vi se yon zanmi pa mwen ki te kontakte m ki te Poze m kesyon an, m mande m ide an, epi m di ke alright, èske Vanda vle m pataje li avèk yon lòt ki kapab, m ka bay yon repons epi se pa sa l ta anvi tande, ou konprann, lè nou chak bay opinyon pa nou, so, maybe l ap fè pi mye. So, mwen te vle vini avè l devan nou epi pou nou chak. ban mwen sa nou panse de sitiyasyon an tanpri tanpri tanpri m priye nou an gras fè sa pou mwen kòmante anba videyo sa pou nou di m kisa moun sa dwe fè nan sitiyasyon ke l ye a kisa l pa dwe fè kisa k ap pi bon pou li. Tanpri komantè nou vreman vreman enpotan pou mwen nan komantè vreman vreman enpotan map fè video map lagel jodi an epi map kite res map ban nou 3 jou pou nou kite komantè poum tounen poum vin fè yon lot video poum kapab di nou chak chak tèl moun te di epi poum kapab patajel epi pou moun nan ka wè kisa li deside fè nan sitiyasyon an. Dakò M konte sou nou ke nap fè sa M konnen M konnen nou renmen m Lè nou renmen yon moun nou toujou vle fè kè l kontan E lè yon lòt moun nan yon sitiyasyon ke ki rann li tris ki rann li boulvèse M panse a chak nan nou ta renmen moun sa api ta renmen moun sa jwenn yon solisyon avèk whatever sitiyasyon li ye a Se sa fè m pote l a nou menm Nou menm Ban mwen opinyon nou, sa nou panse de sa, ki sa l dwe fè nan sitiyasyon an. Ok, so m pral kòmanse pou mwen di nou exactly. Bon, fi a, se yon jèn fi ki nan yon relasyon avèk yon jèn gason ki renmen depi dèzane. Kòman zè esplike m ke li renmen misye anpil anpil anpil anpil se tankou se 2 zye nan tèt li, li renmen misye anpil pou li menm li te mete nan tèt li ke misye renmen l anpil jan ke li renmen misye an bon pou yon rezon pou yon lòt manzè ap fè m konnen ke misye twonpe l avèk yon lòt fi men manzè di m ke Yon moun ou renmen menm jan avèk de je nan tèt ou, ou pa ta vle pèdi moun sa. Sa vrèman bay manmzèl anpil pwoblèm, sa vrèman boulvèse manzè. Li pa konnen ki sa pou l fè. Aprè manzè fin konnen sa misye fè a, misye menm vin okouran de manzè konnen. Li vin mande manzè padon. pou li tounen avèk manzè. Manzè santi l twouble, li pa konnen ki sa pou l fè, li te vini a mwen menm pou l te mande m yon konsèy. Mwen vrèman te vle ede l, ba li konsèy pa m, men mwen te di l mwen vle pataje l avèk nou menm, pou ke nou chak bay konsèy pa nou, men Bilal soti avèk yon vrè solisyon. Si se mwen sèl ki di l. li ka pa fin satisfè avèk repons mwen ba li an, konsèy ke m ba li an. Men si se nou tout, m konnen nou renmen m, lè yon lòt nan yon sitiyasyon, nan yon pwoblèm, jan m sot di l lan, ke nou ta vle ke moun sa ape, nou ta vle ke moun sa pa viv nan sitiyasyon, sitou lè nou se fanm. Sitou fanm yo plis. So li di, li anvi padone misye, men pa konnen konbyen tan l ta sipoze pran pou l padone misye. Ou byen ke li pa, li jis pa ta vle misye kip ap fè sa, lè fin padone depi pou li ta toujou ap fè menm bagay lan. Li di nan sitiyasyon sa, eske l dwe kite misye ale nèt, ou byen ke li dwe padone misye. Si pou l ta padone misye, se konbyen tan l ta sipoze pran pou l padone misye. So. Humm pou mwen menm m poko ap bay repons pam nan m poko ap di kisa mwen menm si se mwen ki te nan sitiyasyon an kisa m tap fè map kite nou menm bay opinyon pa nou nou menm bay ide pa nou de sitiyasyon an kisa l sipoze fè yon jèn fi menm jan avèm. Yon jèn fi menm jan avèw kap gadem la ki trouvel nan yon sitiyasyon amourez ki renmen yon jèn gason anpil jèn gason sa bwote kèl pati avèl kel fè anpil sakrifis pou jèn gason sa e jounen jodi an jèn gason sa a oze tronpe li avèk yon lòt fi. Kisa l sipoze fè guys? Kisa li sipoze fè nan sitiyasyon konsa? Bay ide pa nou tanpri tanpri. Mwen vle nou chak kite yon kòmantè. Pran san nou tande sa m di a. Pa pale se tankou se mwen menm sa a te rive. E m wè kisa m ta fè. Paske li jan l pale li fè anpil sakrifis. Li fè anpil sakrifis pou jenn gason sa. e jounen jodi a ki brize kè l, ki mete dlo nan zye l, tanpri mes amours, nou renmen m, byen si ke nou renmen jèn fi sa tou ki ap viv nan sitiyasyon sa, bay yon ide, di li kisa li sipoze fè, di kisa li sipoze fè nan sitiyasyon an, eske l dwe padone misye? Se konbyen tan l ta sipoze pran pou l padone l? Oubyen eske l dwe kite misye konplètman? Pa tounen nan oken relasyon avèk misye. Di zak li, tanpri, mwen priye nou an gras. An gras timoun, an gras. Bay yon ide. Se sa k fè lè nou gen yon gwoup de moun ki reyini, ki renmen se pataje. Se sa la bib di, se pataje, se bay lòt konsèy, se lè yon lòt nan yon pwoblèm, se nou chak mete men ansanm pou nou kapab pou nou kapab ede lòt lan, ede lòt la sa vrèman vrèman vrèman vrèman enpòtan pou moun nan tanpri tanpri tanpri ba li ide nou sa nou panse ki sa li sipoze fè nan sitiyasyon sa. Se la map kanpe avèk video a map tann ide nou, konsèy nou pou jèn fi sa ki vrèman gon dlo nan zye ki vrèman gen yon kè ki blese tanpri mwen renmen nou patajel avèk yon lòt moun pou lòt moun nan ka bay ide pal tou so map rete tann nou pou yon lòt video mwen renmen nou anpil bby love you guys.